Pa egzanp, yon moun gen dwa pwopyetè epi li pa ka vann. Ann ale, ann pran yon tè ki apati avèk yon fanmi. Epi gen yon grenmoun nan fanmi an ki deside vann byen fonsye sa a. Yon grenmoun nan fanmi an? Ou menm piske w pa konsilte yon avoka, epi rapidman la a ou bay kòb ou, yo vann ou tè. Enben mentenan ou pa ko gen tè. Ou bay kòb, li ba w resu, ou pa ko gen tè. Paske poukisa yon kliyan oblije gen yon avoka nan lè l bezwen achte yon tè? Se paske avoka li menm li pwal chèche konnen tè sa eske tè sa ka vann oubyen li paka vann. Eske moun sa ki vle vann tè a li gen konpetans poul vann. Paske yon tè eritye oubyen yon tè endivi donk tè sa poul yon grenn moun vann li. Fò chak eritye ki anndan ki eritye nan tè sa a, yo bay moun sa a yon manda. E lalwa di ke manda sa kòman l dwe ye, manda sa a li dwe ekri. Donk sa vle di ke pa gen yon moun ki prale pou l di w ke nan bouch li, a tout moun dakò pou m vann tè a, ou mèt vini m ap vann ou l. Donk l ap pwouve w ke enben chak eritye tè sa a, Yo siyen kèlke pa m dakò pou m ba entèl nan tè a. An gade, èske ou ta rive ou achte tè sa a? Epi lòt eritye yo menm yo pa t bay manda. Ou konn sa k pase la? Ou mèt te fè twa kay sou tè a. Ou mèt te fè ven kay sou tè a. Nenpòt lè eritye yo bezwen tè yo, ba yo tè yo. E se sa k fè ou pral wè ke gen moun ki achte tè twa fwa. Lòt la vini ankò li di m gen nan tè sa a, ou oblije ba l yon lòt kòb. Sa vle di ou rive nan sitiyasyon ou achte tè a plizyè fwa. Donk sa k pase, donk se pa se ke donk ou pa t gen yon gid donk pou di w men ki chemen donk ou sipoze pran. E sa k fè yo sa yo trè trè enpòtan. Gen yon lòt prensip an dwa ki di ke tout akt li pran dat ke li anrejistre a. Tout akt li pran dat ke l anrejistre a. Kisa sa vle di? Sa vle di konsa, Ann ale, mwen vle achte yon tè.

Paske se lè wesiyon l anrejistre oubyen ak la li anrejistre se lè sa w gen tè depi l pa anrejistre ou pa gen tè wè menm moun sa k fin vann mwen tè sa epi wesi a nan men l pa anrejistre epi li rele yon lòt moun li vann li epi la l anrejistre wesi lòt moun nan lòt moun nan gen tè paske prensip lan di ke ak la li pran dat ke l anrejistre a. Ebyen, lè w rive tribinal, lè yo prezante 2 resi yo, yo wè kò la pa t anrejistre, ebyen yo wè se moun ki te achte an dezyèm nan, se resi l nan k anrejistre oubyen ak li a k anrejistre, donk sa vle di ke ou pèdi. E pafwa pou moun sa a remèt ou kòb la, se son pakèt pwoblèm. Mezanmi, poukisa nou oblije pote anpil atansyon lè n ap achte tè? Se pase ke Gon kesyon de pwosè li pa dous. Depi se nan pwosè w ye li pa dous kitan mete on sak lajan la. Ou fin achte tè a, ou bay kòb lan epi vin gon twoub ki sou tè a. Paske tout depi se kestyon de konfli ou pa ka al tribinal san lajan. E m pral di nou sa ki dur nan pwosè. Yon desizyon de jistis ka pran nenpòt 2 zan li pa ka soti e chak mwa w ap depanse. Paske ou bezwen genyen tè a. Li di, Si ou pa gen asiz ekonomik pou w reziste avèk pwosè a, ou pèdi. E se sa k fè gen yon pakèt moun ki pèdi tè konsa. Paske pwosedi yo tèlman long, lè l rive yon nivo l pa kapab ankò, li pa gen kòb ankò, epi l bay vag. Epi tè a pèdi. E se sa k fè, frè m ak sè m yo, ki anndan legliz kominote kretyèn, li enpòtan pou ke nou pa inyore ebyen prensip lalwa trase pou ke nou achte yon tè. Pou n achte yon tè, kòm m te di men m te ba nou eleman yo, sa vle di aktè ki dwe patisipe nan akt de vant. Avoka a, Li la avè w pou l fè tout pwosedi w yo. Sa vle di pou l mache avè w jiskaske ou jwenn sa yo rele titre de pwopyete a. Lòt trik ki genyen nan kestyon acha sa a. Moun nan di w l ap vann w yon tè. Lale kay notè avè w. Ou kontan paske lale kay notè avè w. Paske depi depi ou wè notè, se kòmsi tout bagay ka pase byen. Epoutan li pa konsa. Lè w al kay notè avè w, ou wè notè a, se kòmsi ou byen achte, ou kontan ou byen achte. Moun sa k ap vann ou tè a, li gen yon tit. Paske si w pa gen tit, ou pa ka vann. Tande se lèl di tit lan pou pou vye granmoun yo se papye tè a tit lan se papye tè a lèl di pou vant fòw gen papye tè a kisa moun nan fè lal lal devan notè avèw ou wè lal devan notè avèw ou kontan ebyen sak pase yo fè yo drese akte vant lan men nan akte vant lan pa gen sa yo rele transfè pa gen transfè de titre. Paske si se mwen kap vann moun nan, fòm gen papye, ebyen nan papye m nan lèm al kay notè a, papye tè yo apre yo gen yon maj, maj sa vle di se kote ki pa ekri anyen an, ebyen wap wè notè a kisa l fè, si tè w la se 10 kawo l gen wap vann 4 kawo, wè lap ekri sou kote maj paw la. Ou ekstrè 4 kawo nan 10 kawo w te genyen an. Imajine w sa pa rive fèt. Moun sa a vin mouri. E pitit li? Ou nan zen wi. Paske li pa t mansyone papa l te vann. Li pa mansyone nan gran tit lan ke papa l te vann. Enben sa k pase? Sèl papa a te pran kòb nan men w. Li te vann vre wi, men li pa t ensere nan gran tit lan ke enben entèl te gen 10 kawo, li vann 4, rete 6 nan maj papye an, notè an ap notifye l. Donk sa vle di se pa sèlman lè w ale kot notè a se ke tout bagay pase byen. Ebyen, nou di ke prensip sa yo se de prensip fondamantal. Ki wòl yon notè nan yon tranzaksyon oubyen nan yon vant? Notè a li la pou l asire l ke papye sa a. Li orijinal, li otantik, men se moun k ap vann nan. Dezyèm eleman, notè an dwe asire l ke tè sa a moun nan vle vann nan, li pa yon tè eritye. Paske depi l se yon tè eritye, fòk tout eritye yo vini. W ap imajine w, ou pa gen yon avoka avè w, sa yo, notè a pa p menm ban sa sa yo. Li pa bezwen sa yo li menm, se avoka w ki dwe di non men sa k dwe respekte la. E ki wòl yon notè nan yon tranzaksyon? Piske se yon ofisye piblik, sa vle di ke leta mete li la ke pou ke li libere dè zakt otantik. Lè yo di akt otantik. Sa vle di se yon papye nòmal, legal, lalwa rekonèt li, leta rekonèt li. Ebyen, premye kote ou bezwen ale lè w ap achte yon tè, se kay notè w ale. Ou ale a moun nan, pwopriyetè lan e akeyò an lan, sa vle di moun k ap achte an, nan kay notè a. M di notè a, Men entèl, mwen vle vann li tè sa. Men papye m. Notè a ap sètifye papye m. E tè sa, ki kote l soti? Èske se yon donasyon? Èske se yon siksesyon? Ensideswit. Apre sa, notè a ap ban mwen yon akt de vant. Se pa papye. Akt de vant lan pa papye. Ak devant lan oubyen ak translatif? Ebyen kounye a m pral jwenn apantè lan dezyèm pozisyon. Kisa apantè ap fè? Apantè a pap kouri al apante. Kisa apantè ap fè lè w al jwenn li? L ap ekri dwayen tribinal la. Lè n di dwayen tribinal la, se yon pèsonaj ke lalwa mete. ki administre tribinal premyè enstans lan. Ebyen kisa apòtre a la fè? L ap ekri dwayen tribinal la yon rekèt. Men gwo pwoblèm la, lè yo di rekèt, pi fò apòtre yo se nan reto yo rive.

Avèk pyès moun nan. Kisa dwayen an fè li menm? Li voye l bay komisè di gouvèneman an. Li gen yon delè de 4 jou pou l voye pyès yo bay komisè an nan. Apre sa, pou komisè a etidye yo, pou l retounen voye yo bay dwayen an. Epi pou dwayen an, li fè yon òdonans soti pou l di tè sa a m bay aksè pou yo akanpe l. Travay la poko fini toujou. Dezyèm bagay apot yo ap fè, l ap asire l li pral soti yon lòt rekèt ankò pou l envite tout vwazen ki bò kote tè a pou l di ke tè sa a l ap vann, piske w se vwazen, m envite w, m ap fè apòtaj lan tèl lè pou w vin asiste apòtaj la. Mezanmi, fò n si ke pwosedi sa yo yo respekte. Kounye a la, nan jou apòtaj la, piske tout vwazen limitwòf yo, sa vle di, vwazen rapwoche kote tè a ye a, yo prezan, notè lan, ki sa l fè? A, apantè lan, enben, l ap trese yon pwosèvèbal apre l fin apante. Paske, no, apantè lan dwe bay de pyès. Se 1. Pwosèvèbal dapantaj. E dezyèm bagay, pwosè vèbal. Se de bagay diferan. Sa vle di, èske te genyen nan vwazinay yo ki te opoze? Ebyen, li dwe transri ke, ebyen, tout vwazen yo te la, yo pa di anyen. Sa se pwosè vèbal la avèk akt davantaj la oubyen plan figiratif. Donk lè sa yo fin respekte, kounye a la avèk eleman sa yo, ebyen w ap tounen kot notè a. Aprè sa, notè an, ebyen li pral fè transfè a. Aprè sa pou l al anrejistre nan DG. Se la pwoblèm nan. Depi ak la pa anrejistre nan DGI ou pa gen ak. Paske ak la li jwenn otantisite li se apati de anrejistreman l. Ebyen pafwa ak lan soti wi men li pa anrejistre. Imajine w moun sa l al revann yon lòt moun menm tè sa. Epi moun sa al anrejistre anvan w. Ou wè nan kisa w pran la? Ou wè nan kisa w pran? Donk, e se sa k fè li trè trè enpòtan pou ke nou mete tèt nou la. Èske yon moun ki respekte prensip sa yo, èske ou pa ka jwenn twoub sou tè w? Wi, ou ka jwenn twoub. Men, tout desizyon de jistis k ap soti la ap soti an favè w. Bon, gade pou sa m di a. Yon moun ki respekte prensip sa yo, èske ou pa ka twouble nan posesyon w lan? Wi. Ou ka twouble. Gen moun k ap vin di tè sa e tè pa m. Men piske w te respekte pwosedi w yo, tout desizyon de jistis k ap sòti, li oblije sòti nan favè w. Men, èske lè w fin achte yon tè, Ou fin envesti, se kòmsi ou bay tout syè ou. E finalman, yon desizyon de jistis sot ou, ou pèdi. Ou pa gen tè. E se sa k fè, an nou pa kite presipitasyon, emosyon pote nou, sitou nan lè n ap achte tè. Piske se yon tèm ki trè trè vast. Paske nou pap twò elaji, paske pral gen reyaksyon, pral gen kesyon. Nou vle, nou vle tèmine pou n pran kèk kesyon oubyen sijesyon. N ap rezime pou n di ke la kesyon de tranzaksyon, premye eleman debaz se konsantman. Depi pa gen konsantman. Nan yon transaksyon, li pa pase. Sa vle di ke akt lan, li nul oubyen li anilab. Sa vle di, mwen pa vann depi prensip lan li pa respekte. E se sa k fè li enpòtan pou ke nou respekte prensip sa yo demen si Dye vle pou n pa sibi. Frè Goussy te di yon bagay talè a k enpòtan. Si gen moun la konn al tribinal gen de fèk toujou pase tribinal souvan souvan se goumen konfli tèryen de bagay sa yo ou pap al tribinal ou pa yon yon moun kap goumen epi pwoblèm tè. Ebyen nou vini avèk konferans sa a se jis ke si ou menm ou te kite achte yon tè vwa si ou èske ou te byen achte si ou menm ou pral achte yon tè pou konnen kisa pou fè pou byen achte donk frè m ak sè m yo se la n ap kanpe nou swete ke ou te byen kontan nan kèlke minit sa a.

Nou pa peze twòp, moman kounye a li rezève a ou menm pou poze de gwos kesyon, bèl kesyon pou ke konferans la ka pi bèl ke jan li kòmanse. Alò n ap rele Frè Godson nan misyon dabò.
asistans la nou salye prezidan pou bèl konferans sa e bèl tèm sa ki nap debat acha de tèren pwosè pyèj pwosedi nou te wè de prensip jiridik e se sou yo m pral kesyone yon premye prensip ou te di e ki di moun ki vann nan li toujou byen vann. Sa se premye prensip jiridik ou te di. E dezyèm nan di, e yon ak oubyen yon resi li pran dat li anrejistre a. Kounya kòman lalwa li wè moun k ap vann nan? Pa egzanp, si m te achte yon tè, epi ak mwen an pa anrejistre, epi moun ki vann nan l al revann yon lòt moun, epi ak li a se li k anrejistre. Kòman lalwa wè moun sa a ki poze aksyon sa a tandiske l gentan rekonèt li vann tè a avè m deja epi yon pwoblèm fè l revann tè a sou mwen? Pandansetan m te gentan gen yon kòntr ki te siyen antre mwen menm ak li menm e m achte tè a men sèlman pou kòz li pa pi a pou n al vann a yon lòt moun, lòt moun nan menm ki pran pwosedi yo pi rapid li anrejistre pa l la, kòman lalwa wè sa?
Trè trè byen. Ebyen lè sa pase konsa e gen yon fenomèn ki pran nesans ki se refoulman. Refoulman an se se kòmsi kòm moun nan te pran nan mòn an donk lalwa kontrenn moun sa a pou l pa vini. kòb li te pran nan moun an, men pafwa tou li konn pran ti tan pou l remèt ou kòb la. Paske otomatikman w site devan tribinal, enben kisa l pral di w ke, a majistra m poko gen kòb la la non, e m ap ba ou l aprè 3 mwa, aprè 4 mwa aprè. Donk sa vle di ke yo fè l, yo kontrenn li pou ke li refoule w. Ok li vle w panse ke ou menm ou te dwe fè si ke kòb wa ou te bay li nan bòn kondisyon men si ou menm ou pat bay li nan bòn kondisyon kounye a la donk ke sa sèlman yo ka fè pou ou donk se fò ou retwouve kòb la men aprè on pakèt kòb ou pral depanse dèyè l ankò pase fò fò fò este nan jistis pou este nan jistis fòk on avoka epi. Lè w fin gen avoka a, fòk ou site l. Pou w site l nan, 1 w ap bezwen kòb, dezyèm bagay pou w sinifye l ankò w ap bezwen kòb. Donk se konsa.
Bonswa e mwen felisite konferansye a, m panse ke tout sa l t ap di yo se de bagay ki trè trè enpòtan paske. Anpil moun viktim de acha de teren an Ayiti, sitou nan Sen Mak. Nou konnen anpil raj fèt nan bagay sa yo. Mwen menm kesyon pa m nan, m ta renmen konnen ke dan le ka ke ou respekte pwosedi ke sot di yo la, pa egzanp, ou konsilte yon avoka, Ou tcheke yon apantè, notè, fas a pwopriyete a, e ou vin dekouvri ke an konivans avèk notè la, ou mal achte. Kisa ou ka fè kont moun sa ki te vann ou an?
Trè byen. E wi, notè yo konn fotif. Notè yo konn bay 2 akte sou menm kontnans. Sa vle di menm kantite a e menm tè a. E li fè 2 ak soti sou menm tè a. Ebyen, lè sa pase konsa, kisa pou fè? Sèt notè a se yon fonksyonè piblik asèmante. Men, li gen yon yerachi. 1, li genyen dwayen tribinal lan. Dezyèm bagay, li gen komisè lan. Ebyen, rapidman, depi w santi. Ou viktim men se viktim nan se fot notè a enben kisa w fè rapidman ou oblije sezi yon kabinè davoka epi rapidman ou drese yon rekèt devan komisè an konsa tou ou ka voye l pou bay dwayen tribinal la enben sa k pase y ap pran de sanksyon kont notè sa e sanksyon yo bay notè li trè trè du trè trè du. Eh yo ale yo fèmen yo fèmen kabinè w wi yo fèmen kabinè a e yo fokis fò dedomaje kliyan an men pafwa moun yo yo sibi yo pa fè anyen epi yo di pa gen jistis men èske w te eseye yon fwa donk sa vle di gen de sanksyon ki prevwa donk pou notè a mèsi.

E pa egzanp, e nou konnen kesyon tè la li fè anpil e jan moun e mesye presedan sot di l lan la, li fè anpil anpil anpil anpil anpil desòd nan vil la. Mwen menm kesyon pa m nan li baze se pa sou notè a, m ale pi lwen toujou. Pa egzanp, nou konn jwenn se komisè la menm, malgre moun nan respekte tout pwosesis yo, l gen tout bon papye l nan men l, men li jwenn yon lòt pati ki pa genyen vrè papye a nan men l, men l jwenn avèk yon komisè ki gen yon pouvwa ki vrèman depase depase moun nan, ebyen yo moute sou tè sa. Kounye a la komisè sa menm. ki moute sou tè sa a, ebyen, li pran tè sa a ansanm avèk moun nan, malgre moun nan te respekte tout pwosesis pou l te achte tè a, ebyen, komisè sa a oblije mete ansanm avèk yon pati, pou m gen, pou m byen di mo a, yo vòlò tè a nan men l. Kounye a la, ki sa ki rezève pou komisè sa a, e ki, ki kote m ka rele komisè sa a mwen menm?
Mèsi.
Bon, se, se yon bèl kesyon. Rapidman, n ap di ke komisè a li se chèf pakè a. Sa vle di se li menm k ap administre pakè a. E nou konnen ke pakè pa yon jiridiksyon de jistis. Yo pa jije moun nan pakè. Yon komisè ka toujou fè twik, men komisè a li pa jij. Paske nan yon kesyon de konfli, komisè pa jije moun. Komisè a lalwa ba l prerogativ pou l arete moun k ap fè dezòd, k ap fè delenkan. Pou l pouswiv moun k ap twouble lòd piblik, se wòl li sa. Men, li pa jij. Yon komisè gen dwa an favè yon moun ki koupab. Epi desizyon de jistis lan li pa soti an favè moun komisè lan. Donk sa vle di ke an nou fè si ke dosye an li pase devan yon jij konpetan. Paske depi gen konfli. Mwen gen sa yo rele yon desizyon de jistis. E desizyon de jistis lan, se pa komisè k ap fè l soti, men se yon jij. E pa gen pyès jij ki rete a komisè a. Pa gen pyès jij ki rete a komisè a. Sa ka rive, bon, yo gen dwa alèz, yo gen dwa zanmi. Bon, nan sistèm lan, gen jij vre ki bay pwoblèm, fò n di sa. Men gen de jij m konnen pa pran dikte nan men komisè. Donk an nou fè sur ke dosye a li nan men yon bon jij e jij lan se li menm ki pral rann desizyon final la. Donk se pa komisè la. Donk m panse se sa. Frè
Fulton Pierre.

pou mwen. Se enpòtan. Sou yon menm tè, notè a ka libere plizyè akt de vant. Ki sa k pase? Pafwa, pwopriyetè a li menm, li gen yon amitye avèk notè a. Li gon amitye? Ebyen, sa k pase? Pandan ke l al avan devan notè a, epi ak la pa anrejistre, ebyen, otomatikman ak la pa anrejistre. Li pa anrejistre l. Se kòmsi kòb ou a nan lari. Epi, lè l vin a yon dezyèm moun, li mennen l bay notè sa a, epi se dezyèm moun sa a ak li anrejistre. Donk, sa vle di gon kesyon de. Se pa tout notè m pap m pap site non, m pap site. Men sèlman m konnen gen notè nan vil la, sa yo yo trè respektye, yo pap fè bagay konsa. E tout kote a gen move grenn, e pa vre frè m yo, sè m yo? Tout kote gen move grenn. W ap jwenn gen de bon notè e w ap jwenn tou gen de movè notè. E pafwa. Bon bagay ke nou konn souvan inyore. Pafwa tou, gen pwopryetè k al vann yon tè, li twouble je notè lan. Li twouble je li. Sa vle di, otomatikman li parèt, sa vle di, li pran vrè sans notè a. Ok? Li pran vrè sans li, epi li pase plizyè tranzaksyon. Aze mèt li a pa menm pase ki sa gen. Otomatikman m bay ta on moun avèk avèk pyès mwen mal vann yon tè. Notè a dwe ale nan achiv pou l konnen èske tè sa a li pa kitan gen on on tranzaksyon k fèt sou li. E lòt bagay si premye tranzaksyon ki te fèt sou li an li pa mansyone nan maj tit lan. Ebyen li sipoze al gade nan rejis li eske tè sa se fòs la ki Eske tout tè sa pa ki tanvan Pafwa yo pa menm al gade nan kaye a epi se ak yap bay e ak yo soti sou menm tè a e menm moun nan kan donk se sa.
Se trè byen nap pouse avèk frè Pierre Louis Mesye Kent.

E mwen genyen le swen tou ankò yon fwa pou m di Bondye mèsi pou gras li. Mèsi pou benediksyon ke li vèse sou frè lan ki pou pèmèt ke aswè a li te pote sa pou nou. E pawòl Bondye a di, Pèp mwen an l ap mouri. M ka ede l? Humm konesans. Li ta peri pwoblèm kone konesans. Peri sa a gen anpil fwa nou pa konn nan sans se mouri nou mouri. Gen yon bagay w al foure tèt ou ladann. Paske w pa t gen konesans de li, bagay sa a kapab pèmèt ou fè tout vi w nèt w ap soufri. E m gen yon kesyon men avan tou m ap di legliz la yon bagay. Lè yon moun ap sèvi Bondye fòk ou entèlijan. Amen Pitit Bondye fok ou entèlijant nan la priyè yo fòw mande Bondye pou Bondye beni legliz lan e dèfwa lè nou mande Bondye poul beni legliz lan anpil dèfwa nou panse benediksyon an nou wèl son sèl fòm nou pwospere nou gen mwayen nou pa grangou ankò atansyon fòm mande Bondye poul beni legliz lan poul voye pou nou Dè jèn fi, dè jèn gason kapab. Amen! Sa vle di lè yon legliz gen de twa jèn gason ki ka chita ap trete yon sijè pou fè moun konprann yon reyalite, sa son fòm de benediksyon. E m ap di nou sa trè klèman, Labib mande pou nou pridan tankou sèpan, e pa vre? Sa vle di, lè n ap achte yon tèren, fòk nou pridan. Men, pou n pridan, fòk nou gen konesans. M mande nou pou nou mande Bondye pou l beni Legliz lan. pou l pèmèt ke legliz la gen jèn fi, jèn gason k ale lekòl, ki gen bon sans, ki aprann metye, pou legliz la kapab avan, avanse. Ankò yon fwa, nou di Bondye mèsi pou sa. E, nan sa ki gen awè avèk acha tèren an, si tout fwa m ap achte yon tèren, pa egzanp nan men Jilton, Jeton Pierre-Louis, kote ke pwosedi lan kòmanse. Men, m gentan vèse yon sòm. Dakò? Men, se mwen menm pèsonèlman, e Jeton gen tout lisidite l. Sa vle di se pa yon moun ki gen yon twoub mantal oubyen yon moun ki vye. Sa vle di, Jeton pa bezwen yon èd. Men, briskeman, Juton ta vin rive mouri. Sa vle di pwosedi la li andomaje. E Juton pa t gen swa yon pitit li ki te okouran oubyen yon frè l oubyen yon kouzen l ki te nan pwosedi lan. Èske mwen menm m ap pèdi kòb mwen an? Oubyen si m ta vle kontinye pwosedi lan, kisa m pral fè e kisa k pral pase apre? Mèsi.
Trè trè byen. Donk se se yon bèl kesyon. E an nou di ke souvan ka sa a li rive e pafwa lè yo rive fòk nou ba yo solisyon.

Gon grenn bagay nou bezwen konnen. Eske nan lè mwen te vèse kòb la eske ak sa li tal ka on notè pou te otantifye ak la? Paske an dwa sivil apati de 16 goud fòk on papye. E map tou pwofite di nou. Nan kesyon de vann pa gen zanmi Nan kesyon de vant pa gen kesyon de zanmi Wap vann yon bagay banm papye a Pa gen bagay malèz avèw Pa gen bagay konsa nan kesyon lèzafè sivil. Ebyen, si papye sa a li pa t ale pa yon notè avè m, sa vle di pa gen pyès mansyon sèlman m gen yon resi nan men m. Ebyen, depi l te siyen, depi yon te siyen. Pa gen temwen paske pa gen akt san temwen. Pa gen akt san temwen. Asireman fò gen temwen. Paske si pa gen temwen, enben pitit li yo ka di son trakt ou fè. Piske ou konnen papa yo mouri, ou konnen papa yo gen tè, ou di papa yo te achte tè nan men w. Resi la pawòl la fò gen temwen. Ebyen kisa wap fè avèk 2 temwen sa yo ki nan resi l ba ou a? Ebyen rapidman wap fon aksyon an jistis kont lè ze an dwa. Lè m di ze an dwa, pitit li. Oubyen si l marye, madanm li. Di bon tèl moun tèl moun te vann mwen ebyen tèl pòsyon de tè men resi. Donk, m panse li pa pèdi, kòb lan pa pèdi, men si pa gen temwen, wa tribinal la mete papye sa nan men w, avoka lòt pati a ap fin avè w. L ap fin avè w, se kòmsi ou konnen ke moun nan gen tè, e pou tande l mouri, e pou bese tè. Paske pa gen temwen, e temwen sa yo, silvouplè, fò y al deplase, fò yo deplase pou yo di wi. Nou te sètifye egzakteman entèl te vann entèl tè a. Donk lè sa a kòb la pa pèdi paske tranzaksyon an li pase paske te genyen moun ki te siyen l. Mèsi.
Se byen di, nan afè vant pa gen zanmi. E anpil fwa sa yo rive tou o pwen de vi ekonomik, moun nan bezwen fè plis jesyon. Moun k ap vann tè a, sa va depann de kantite kòb ke l ap vann tè a. Toutotan li vann tè a pou plis kòb, sètènman moun l ap genyen kòm akonpanyeman yo, swa notè, yo gen yon pousantaj ladan. Mèt Abnè, sa konn rive. Pou moun nan kapab peye mwens kòb avèk moun ki akonpanye l la, swa avoka, swa notè a, yo antann yo antre kliyan an, yo bese pri kòb la. Mentnan ki konsèy ou ka bay moun sa yo?
Trè enpòtan. Paske se yon pwen enpòtan wi. E se yon pyèj li ye tou. Sa k pase? Lè m ap achte yon tè nan men yon moun, mwen menm ki se akeran w lan, sa vle di se mwen k ap achte l, mwen gen le strikte dwa pou m peye tout frè ki gen rapò avèk avantaj la. Sa vle di se pa pwopriyetè a k pral peye avantaj lan pou se ou k ap peye li. Se ou bezwen, ou bezwen achte. Men. Pou ak lan pou notè lan li bay ak lan se pwopriyetè a k ap peye notè a. Piske notè a genyen si pousan nan kòb tranzaksyon an, bon se pa tout notè k pran si pousan non, gen notè k pran kenz pousan. Gen notè ki pran 15 pousan. Men se 6 pousan. Donk sa vle di mesye fon pakèt kòb. Men ou menm ou pa konnen epi li di w 15 pousan epi ou di l mèt pran pa l la. Sa vle di nan kòb w ap vann tè a, sa vle di si w ap vann tè a pou 20 mil dola notè an li gen 6 pousan nan kòb sa a. Enben, piske pwopriyetè a pa vle, pase otan de fwa kòb lan plis, sa vle di onorè notè an li plis, emoluman an li plis, enben, ki sa pwopriyetè a fè? Li pase konsiyn avèk achtè an, li di, Gade, m pral devan notè a, wè m vann ou tè a pou 20 mil, di se pou 10 mil. yon fason pou bouk bout ton an, an di frè notè an pou l ka pou l ka pi ba. Li pa garanti pou ou. E lè se pete? E lè vin gen yon konfli de tèren? Sa w fè? Enben, kòm ou te kanpe devan notè an, ou te di devan nou an, se li y ap remèt ou wi. Paske w te kanpe devan notè a vle di se pou 10.000 ò se pou 20.000 sa vle di ke ou pèdi tout rès kòb yo mèsi frè.
Sa li ekstrememan enpòtan. Wap kouri pou lapli wal tonbe nan larivyè. Sa yo yo vrèman enpòtan. Alò, si gen kesyon ankò nap pran sèlman 2 kesyon. Sonèt, ou gon kesyon? Vini non. M kwè se premye fi wi. Baton bravo baton bravo pou li. Apl bravo.
Bonswa Bonswa mesye Abner Kesyon pam nan M kontan nan seminè ou fè a Men piske Si ke ou achte yon tè nan men yon granmoun ki gen yon konstrisyon tè Epi l depòte l nan gran pyès ba ou, li mete non tout pitit li ladan l, li mete non pa ou ladan l. Ki chemen pou yon apantay fè pou l al pase? M bezwen konnen ki pa ki chemen pou apantay a fè pou l al pase pou l di non tè sa pa pa w? E keksyon pa m nan ankò, m bezwen konnen kòman pou fè l gen dizan sou yon tè? Pou gen 20 tan sou yon tè pou yon lòt moun vini pou l achte l, pa ki chemen pou l pase pou l al achte l la? M bezwen konnen sa. Èske lè w retounen ankò, m tounen gen li ankò wi? Waww! Waww! Waww! Koman pou fè achte yon tè pou 20 mil pou bay 10 mil ladan l pou di avan tè a se 20 mil ou bay e 10 mil ou bay pou l di pou pase l anba koman pou avan tè sa eske nan avan tè a avèk ou menm nan pami nou 2 a sa

Men non vòltè sa yo non pitit yo gen vòltè sa nèt si w al pran tè sa wap gen pwoblèm oubyen yo pran gwo wòch yo make l yo di menm vòlè tè tè sa si w al pran l wap gen pwoblèm ou menm pitit vre si w al pran l vre lontan tè te konn ap vann 12 dola Tè te konn ap vann 10 dola Kounye a ou menm si w al prann ou gen pwoblèm avèk granmoun ou Kounye a èske nan tan sa kounye a si w vann yon tè kounye a ou gen 20 pitit ou pa met 20 pitit la si w gen 10 pitit ou pa met toule nan 10 pitit la èske si w gen 10 pitit ou met nan 5 Si w pa met non 5, èske m bezwen konnen si Tago ti pwoblèm, si pyès tè a pèdi e papye tè a pèdi nan men w e si y a pèdi nan men w kot pral soule tè avè l? Kòman, ki chemen pou pase pou al kote mèt tè a, granmoun ki devan nou an?
E li posib m ta gen 20 ans son tè epi yo mete m deyò. Paske depi m te posede tè a ilegalman, a nepòt ki lè yo ka mete m deyò ladan. Paske pou w gen yon tè, m sot bay pwosedi w yo kòman w dwe genyen l. Enben, si prensip sa yo pa respekte w sou tè a, menm si w te gen ventan, pandan pati sa a, kite m tou di nou sa, Si, pa egzanp, bon frè la, se pa vòlè vre nou al vòlè non, men piske m vin sou li, m ap tou di nou, si bon frè oubyen yon sè l ale yon kote, li wè pa ko gen, pa gen kay la, epi li trase tè l epi l konstwi yon chanm kay. 1 an pase, 2 zan pase, 3 zan pase, 4 an pase, 6 an pase, 20 tan pase, pa gen moun anmède l tè l pou li. Menm lè l pa gen papye. Men si, si pandan li sou tè a, on fwa yo te rele l lajistis, ou ap bay tè a. Men depi ventan an rive pa gon moun on jou te di l ke men tonè an sou tè a, tèl pou li. Menm si l pa gen papye, tèl pou li. Donk, sa vle di ke m ta gen dizan tou epi m soti. Donk, si ke tè a se yon tè k an konfli, yo ka mete m deyò, m pa t respekte prensip yo. Non di l byen. Ni apantè w yo, ni notè yo, yo gen ti kou anba men yo. M pral di w yon bagay notè yo ka fè. Yo, pafwa yo konn pase konsiy avèk pwopriyetè lan. Epi, pwopriyetè a te di l t ap vann 4 kawo, e li di gade non, fò fason w ap apante 3 kawo edmi. Epi li apante 3 kawo edmi ba w.

Si pa egzanp nou pran ti Jak li mouri kite 6 pitit. 6 pitit li genyen an li te gen yon pakèt tè e gen yon gran tit pou yo. Li gen dwa vann timoun yo pa konnen. Otomatikman, gran tit lan, li te mansyone tout tranzaksyon ki te fèt ladan l yo. Sa vle di, li mèt mouri retounen mouri ankò, pè w Lala. Paske, nan gran tit lan, li imaje ladan l. Men depi l pa t imaje. Donk se yon kòb ki tonbe nan dlo. Ou pèdi l. E timoun yo ap leve pye yo frap atè yo di papa w pa t vann. E yo prè pou depanse, pran avoka paske papa yo pa t vann. Pandan ke papa a te vann. Papa a te vann. E m pral di nou yon lòt bagay ankò, pafwa moun yo konn achte tè a, pandan yo achte tè a, epi sa k pase? Li vann, li vann tout tè a nèt. Alè, pa egzanp, li gen yon tè Fleranson, pwopriyetè a vann tout. Li vann tout. Epi, pandan li vann tout la. Papye a yo pa ko fè transfè an. Sa vle di papye a pa gen anyen pasyonè ladan l. Epi granmoun sa a li pran papye a, li mete l nan malèt li, epi l mouri. Enben, lè ti boukè a vin jwenn papye sa a, papa yo kontè tout enfi yo menm yo pa konnen papa yo te vann. Menm si se tout nèt wi. Se kòmsi ou vle konprann. E se sa k fè li trè trè prizan. Donk, an rezime, donk se sa.
Jan nou tap ri Simonèt, Simonèt poze yon gwo tonton kesyon nan menm kesyon li te poze a, kòman moun yo ap vann yon tè 20 mil, ni moun kap achte a, ni moun kap vann nan, yo mete tèt yo ansanm pou yo desann pri a. Nan 2 moun sa yo kiyès ki pi vòlò? Se yon gwo tonton apwòch Simonèt fè. An fiskalite yo rele sa fwod fiskal, fwod fiskal. Byen ke senatè tè nou ye, m pa ka, m pa konn, m pa konn tèm jiridik la. Men an fiskalite, se fwod fiskal genyen, gen santans pou sa. Alò, m pa kwè n ap, n ap kapon kesyon ankò. Men sof ke, gen yon bagay k ap fè aktyalite nan peyi nou. Poko ale non, aprè frè Abnè fini, nou gon lòt ti koze pou nou pale ansanm, fon ti rete pou m ba ou omwen yon ti dlo pou ka bwè paske w ap tande nou lontan. Gen yon sitiyasyon k ap fè aktyalite nan peyi nou ki se ensekirite. Anpil fwa, pa dlo nan men ou. Ou fè tout demach yo, tout pwosedi yo, yo respekte. Epi yon bon jou ou wè w rete, yon gwoup moun vini avèk gwo zam yo, yo di w bay tè a. Epi an Ayiti, nou gen yon Leta ki fèb. Fòk nou rekonesan sa. Leta ke nou genyen an la, jistis ke nou genyen an la, li trè fèb. Mentenan, piske Frè Abner li nan kote moun yo trè souvan, Men ka sa yo lè yo gen pase m temwen yo menm gen nèg ka wè l nan anpil tè tandi ke manman l pa moun Sen Mak papa l pa moun Sen Mak e ou wè moun sa li ple tè kòman lajistis ap travay sou bagay sa yo pou yo ka frennen l menm ke w pa ko o a wo nivo men omwen w ap gen yon ti soupson de sitiyasyon sa.
Repiblik, sa vle di sou tout repiblik lan nèt, pwoblèm tèren sa. Sa k pase? Paske lwa nou yo, yo te pran lontan. Sa vle di se de lwa ki date depi 1835. Sa vle di nou vin gen yon sosyete ki evolye. Sa vle di nou ta dwe modifye lwa yo. Malgre sosyete a ap evolye, lwa yo rete menm jan an, yo pa modifye. E se sa ki se yonn nan andikap e m kwè yo te yo te gitan anonse ke yon yon de nouvo prensip e yon lòt kòd e non sèlman kòd penal, kòd sivil donk sa vle di fè bagay yo vin modèn donk nou espere y ap travay sou li pou ke yo chanje kòd yo paske kòd yo bay pwoblèm paske yo la twò lontan paske sitiyasyon nou t ap veki. 1835 se pa li menm jodi an e se sa pwoblèm e pafwa lontan kòman moun ye pase bon gen de gen de ti granmoun ki trè nayif gen de ti gen de granmoun ki tèlman nayif li rele yon timoun al pran galon dlo pou mwen epi ou ou pote galon dlo a li di pran tout tè sa epi li rele pa pou an li di tout tè sa se pou ou. Donk sa vle di avèk fenomèn sa yo w ap wè ke gen yon pakèt moun vre ki gen yon pakèt tè epi yo pa gen papye non yo pa gen papye donk sa vle di se yon pwoblèm jiridik se yon pwoblèm lwa efektivman lwa yo an feblès paske yo dezyèt yo la twò lontan donk sa vle di fòk nou gen yon lòt sistèm jiridik pou anbrase reyalite a efektivman pwoblèm yo imans. Men, gon prensip ki di ke lalwa fè souvan, pafwa lalwa tou twò ke l ap dòmi, men l bay an mouri. Lalwa toujou moun twò l ap dòmi, men mouri an l pa mouri. E se sa k fè, bat pou w toujou gen rezon. Mèsi.
Bon m kwè se la n ap kanpe men n ap mande w pou w aplodi sa a chalereman silvouplè. Ok, mèsi. Nou prale nan syèl, men Jezikri pako vini. Nou pa ka dòmi nan lari, nou pa ka dòmi anba pon. Ebyen sa yo yo enterese nou. E gon pakèt jèn kap fè plan pou yo gon tèren. Yo reve fòk yo gon chato yap dòmi a madanm yo. Ebyen ou bezwen tè. Sa vle di vle ou vle pa wap rive nan yon sitiyasyon fòk pou gen tè. E se sak fè li enpòtan pou ke nou mete prensip sa yo an pratik. M panse si nou mete yo an pratik se vre yo di pafwa gen enjistis prefere w gen rezon tank ou pa gen rezon. Ke le Senyè vou benisse.